HGNews.
M ap pran egzanp yon swadizan jounalis ki rele Louko Desir, pa egzanp, sou yon milyon lòt ki genyen. Msye m pa konnen m, ni an nwa ni an blan. M pa konn msye non pli. Msye literalman m fè dezan ui mwa prizon, msye fè dezan ui mwa ap vosifere sou non m. Vosifere pou kisa pou l ka jistifye 3 santim pou l ka okipe madanm li an pitit li. Lavi è jist. Lavi è simetrik. Sonje doulè papa m sou yon li dopital avèk yon kansè de kolon. Pandan ke Louko Dezi ap denigre pitit li. kap akizel ouvertement de bagay ke menm misye pa konn sa yo ye. Gon ansyen polisye, se oubyen li te nan CIMO oubyen li te lan bim, menm plis kwè se nan CIMO li te ye, li bay tèt li yon non sou tiktok ki fut le premier à faire comprendre que m Village de Dieu ap antrene de de de map antrene bandi nan Village de Dieu etc. Le premier à le dire. Kote l pran yon video ak yon nèg ak yon kagoul nan tèt li. Misye deside ke se mwen menm. Teni nèg epwen lap gadem la nan landan vilaj lap gadem la sûrement ou wè teni esa knpa lap diw mka fè palè nasyonal paske mwen mpa sousou mpa restavèk nan gèt manman yo eyy ee ou wè teni nèg yo teni nèg yo se teni se Dimitri ye nan sa yo pran plèzil e nap tann nouvèl pou peyi sa ou wè nèg sa yo yo tou konf yo tou vye dri a Gade tout abiman wap wè e komsi e nèg kap fè ki a goch izo a e Dimitri nèg mwen ap pede pale nan zorey la e si e si yap fon bagay serye nèg yo oblije antre andan vilaj pou yo fè sa yap fè a an rezon paske dron sa fè twòp tan nan men piti a baz paske ou paka ap fè operasyon epi pou dron sou tèt ou ou oblije antre yo al dèyè ou oblije antre yo al dèyè li ou oblije antre yo al dèyè li paske izo pou kòl wè kap bat boudal lan son dominiken kap dirije dron nan pou li.
Ankò yn fwa ou konnen ke nou gon pèp kote gon to d'analfabetism selon dènye rapò unesco a kote yo di ke se 83.7 pousan d'analfabetism ke nou gen nan peyi sa. Se pou tèt sa ke popilasyon ayisyen nan se trist hein jis aksepte ke on moun idantifye on lòt a on kagoul nan tèt li. Fòk misye sou 7 ou 8 operasyon lan lang. Lang ki te twòp pou li lan bouch li a. E m tande l poko fin koupe ladan l. Ankò yn fwa la vi è jist e simetrik. Je pran lòt egzanpl, Gabriel Fortuné. Toujou lan kad akizasyon. Au lendemain de la mort du Président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence.

O landemen de la mort du Prezidan Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fè yon toune medyatik. Msye kòmanse dabò, ki pa etone m, nan yon stasyon k rele Magic 9, ki pa etone m. Paske se menm esklav a talan yo k ap travay pou kolon blan. se ke Le Nouvelliste kounye an kopye nwa sou blan. Dayè, li te fè premyè paj Le Nouvelliste, la premyè paj, ou Gabriel Fortuné, un type ki ki grandi a manman m, paske manman m est de Camp-Perrin, Okay, une commune des Cayes, pardon, Gabriel Fortuné est de la ville des Cayes. Misye gen yon lyen de parente menm avèk manman m.

Misye di, li ajoute pou l fè konprann e ke se nan 140 fizi an plis yo ke yo pran zam pou touye prezidan Jovenel Moise. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pou jour, date pou date, on tranblemanntè souke le Grand Sud, Erezman, j'ai appris la bonne nouvelle ke on blòk 30 nan otèl li a tonbe sou lestomak li l mouri lang deyò. Erezman. Paske jan de enègimèn sa yo fòk la nati disparèt yo menm. Paske pou yo pa al viktim lòt moun. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Sa k pi bèl nan istwa a, kèlke Six ou sèt jou plita, dezyèm manb meri a ekri on lèt sou non meri an bay direktè depatmantal Sid la, DDS, pou vin pou vin wetire on volim zam ke yo jwenn nan dekonb otèl la. Moun ki t ap mache pale nan tout radyo ke prezidan Jovenel te ban m achte swasant zam e ke m achte desan oubyen m achte desant swasant lan. E se nè ke le debi. Je repèt, se nè ke le debi. Donk, tout akizasyon sa yo se jis de moun kap voye monte, bon m pral rive pi lwen. Ou pran òganizasyon dwa de lòm yo, kap eksplike ke mwen se yon moun kap vyole dwa moun, map tire sou manifestan, ekse. Men se pa travay yo SGPN, sa m al chèche nan manifestasyon? Men nan yn manifestasyon rant nan le perimèt du Chan Mars ki yn zon steril, la se otre choz. E travay sa tou USGPN pa janm fèl pou kòl, li te toujou fèl avèk CIMO. Perimèt elarji a se CIMO k fèl, mentnan si gon brèch nan CIMO paske li te evidan ke lapolis la tou tap fè politik ak prezidan. Evidan. Donk te konn gen de brèch nan CIMO kote manifestan anvayi nou. Men nou pa gen gaz lakrimojèn.

Misye di m klèman ke m pa gen dwa gen avoka paske se yon ankèt administrativ. Pandan ke l ekri nwa sur blan nul ne peut être, ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Paske se, se entèvyou ou pral pase m. Se yon pwosè vèbal dodisyon ou pral, ou pral fè m siyen avè w. Pa de pwoblèm. M aksepte, m obtanpere. Paske m te ka di non, pa gen bagay konsa. Paske se vyole dwa m. Ok m obtanpere m aksepte. 1 polisye. Enspektè jeneral pa desi bò. Paske pou enspektè jeneral fòk ou dakò ke w son moun ki gen karyè. Msye eksplike m ke gon nèg ke m bay yon bal nan tèt. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement Gabriel Fortuné, li kòmanse yon kote. Li kòmanse a pati de yon deriv ke li te fè an tan ke majistra. Kèlke pa an 2020, m sou wout Kanapevè nan veyikil mwen epi m sote sou yon tèt bèf, men yon ansyen modèl tèt bèf ki gen koulè pikòp USGPN yo. M pa gen tèt bèf lan inite m. M gade m jwenn on tèt bèf ki kouvri konplètman ak on koulè kaka jako. Ekzakteman koulè inifòm USGPN. A ma grande surprise, m pran telefòn mwen, m fè plizyè foto machin lan, m asire m ke m pran foto plak machin lan, se te yon dimanch. Epi m voye bay chèf operasyon m, lenspektè divizyonè Jacques Sincère, pou m di, demen maten m ap tann on rapò sou machin sa a. Enspektè lan di m, a vos òd mon kòmandan. Donk efektivman, msye lendi maten, le landemen, de trè to, l al nan yon avct avèk lan sikilasyon pou, apati de plak machin lan pou l konn pou kiyès veyikil lan. Ironi du sort, se le veyikil du Magistrat des Cayes Gabriel Fortuné. M di bon ke trè byen. Ban telefòn mwen m rele l. Onorab kijan w ye? Oh kòmandan bagay etc. Bon pason, m di a kòmandan men ki sitiyasyon k prezante men men men e ke malerezman byen sur avèk tout la jentiyès di ka toujou dan le respè men de manyè trè fèm sa se klè men toujou dan le respè m di l ke e ke machin sa pap kab sikile nan lari a konsa paske li ka koze pwoblèm. M te ka santi nan tenb vwa l ke li te pa two kontan. Men il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Di l ok trè byen. Peut-être un mois plus tard, le Président de la République, Jovenel Moïse, deside ke l bral nan Sud nan kad yon misyon prezidansyèl. Men an jeneral, a chak fwa ke le Prezidan desann nan Sud, se toujou nan otèl Majistra Gabriel Fortuné ke l toujou desann. M pa t al nan misyon sa a. pou de rezon administrativ, ajan m yo, yon ajan rele m pou l fè m konnen ke a, kòmandan ou sonje tèl machin, tèl machin, paske m te lage alèt la nan tout inite a, e ke nou fenk wè machin nan la, men lan lakou otèl lan la, jiskaprezan li kouvri an kakachat. M pase lòd imedyatman, san pase pa Gabriel Fortuné, paske m te pale avè w deja, e gen moun ki non. Se granmoun ki nou. M pale avè w deja, w di m ou t ap fè le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donk mentnan, jwèt pou mwen. M pase ajan yo lòd, m di grate machin nan imedyatman. Enben, depi, chak fwa prezidan desann nan Sid, misye pa salye m, bouch misye long, misye move akoz de desizyon sa ke m te pran, e pou mwen se te une décision d'Etat. Otre akizasyon se afè dwòg la, afè bato sikre a. An avril 2015, DEA avèk BLTS mennen on operasyon nan waf Meuse, sa yo rele w Terminal Varreux, kote swadizan, m byen di swadizan, te gen on bato suk ke lakonpani Mega, Lwil Mega, Diri Mega ki pou lè Accra, Marc Antoine Accra e Olivier Accra, Bato suk sa soti la Kolonbi rantre an Ayiti e askil pare li te genyen dwog ladan l, stupefyan. Laprès an Ayiti, BLTS, e menm DEA deside e ke bato sa, dosye sa, dwog sa se mwen l sanble. M ap repete l pou nou, Kiyès ki kòmande suk lè akra? Nan ki waf bato a rive chez les Meuse? Les Intouchables, pa bliye. Les Intouchables. Ou pa ka site non moun sa yo fò m gen lenpresyon. Men kiyès li sanble mwen menm? Mwen gen yon zanmi danfans mwen. ki militè menm jan avè m, paske misye te nan lame amerikèn, ki t ap travay nan tèminal Varreux, ki gen nan waf Meuse lan. Misye te responsab sirte laboral, paske misye, misye te yon safety officer. Ki sa misye te, lè, lè w, lè w responsab sekirite laboral, ki vle di ke l a, l asire l ke ke ke ke gen anti derapan nan eskalye, ke enstenktè yo mache, ke yo mete kas nan tèt, ke yo mete bòt anti derapan tou eksetera. Misye ap travay sou Lasalin nan, donk nan Varreux, tou prè Site Solèy, mwen menm map travay Palè Nasyonal sou Channmas, donk Se te tou pre. Anyen sa di ke si pa gen blokis vreman sou Boulva Lasalin nan, mwen de 10 minit nan biwo misye. Donk efektivman m te konn al kote l, bay de twa blag, pase chèche l pou n al manje, pou, paske nan lè poz, nan lè brek nou te konn al manje ansanm nan, sou wout ayopò la dèfwa, oubyen nan, nan Mupana, eksetera. Donk ase souvan, misye te konn nan biwo m, m te konn nan biwo misye tou. Men baze w sou sa pou w di ke m nan dwòg la, silteplè? Se te tout ti vis ki tap jwe avèm. Kòm mwen konn nan tèminal Varreux gon skandal nap kole l sou misye. Gen bal ki eklate sou Channmas e Palè Nasyonal tou pre a, nap kole l sou misye. E Ensidan Kafou Dayopò ke nou pral, ke m pral devlope talè, paske yo atake m sou wout ayopò le 10 jen 2019, kote mwen viktim, men se mwen yo konvoke enspeksyon jeneral, se mwen yo te vle arete. E yo fè tout yon kanpay medyatik otou de non m pa rapò a sa k rive le 10 jen 2019. Donk tou sa pou m eksplike ke yon bagay pase nan Waf Meuse lan, se gade m gade yo koupe chèk polis mwen, Lè w koupe chèk polis mwen sa te vrèman etone m paske m si m te eksplike ke an 2015 m te deplase m te monte Ekwatè donk se pou m al fè metriz mwen donk se pandan ke m an Ekwatè paske m te siyen yon manda bay manman m pou manman m te ka rekipere chèk mwen e manman m al pran chèk mwen yo di manman m klèman e ke chèk pa vini e ke se nan pèsonèl lapolis pou l ale ok manman m muni byen sur de de de manda a li debake nan chèf pèsonèl yo di l ke non e ke e mwen gon konvokasyon lapolis ke mwen boude A koz de sa yo yo kenbe chèk mwen. Lè m aprann sa, m pa fè ni 1 ni 2 m rantre an Ayiti paske j'étais pas là, m mande pèmisyon lekòl mwen, m rantre pou m vin sa k konn sa bagay la ye. Lè m debake lan lan dcpj, dcpj di m non e ke se BLTS ki chaje l de sa pandan ke son biwo ki depann de dcpj e finalman je vais m al lan BLTS, m rankontre avèk responsab la alepòk, enspektè divizyonè Joris. e misye eksplike m klèman e ke yo te konvoke m, BLTS te konvoke mwen, e ke le kòmandan de IGPN, ki konnen ke m gen yon pèmisyon diman sinye, yon pèmisyon detid, li ekri yon korespondans, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire kòmandan de l'IGPN, à l'époque, paske la on parle de 2015, li ekri yon korespondans a BLTS pou l di yo klèman e ke mwen boude konvokasyon, pandan ke l konnen m pa la. Donk se te tout yn machin, ikonpri pwòp kòmandan m nan jwèt lan. M pase entèvyou sans avoka nan BLTS. Se tande m tande DEA konvoke m, je debake a lanbasad amerikèn pou m al reponn kesyon, je n'ai rien à voir avec suk, m pa t kòmande suk, m pa p travay nan waf. DEA pase m yon entèvyou ki manke tounen au vinaigre. Paske m eksplike nèg yo klèman e ke ti jwèt yo vle jwe avè m nan, m pa moun sa. Yo panse ke yo ka fè moun mache pou yon viza eksetera, écoute en faire qu'il les regarde. Mwen son nèg vètikal, m gad tout moun nan zye. Il n'aime pas ça. E se mwen menm pèsonèlman ki chire paj paspò ki te genyen yon viza ekspire paske jisteman m te fè yon demand de renouvèlman, n ap gen tan antre nan plis deta, se mwen ki chire paj paspò a m di nèg yo écoute, kenbe zafè nou an ki mele m avè nou. paske si efektivman yo te gen yon bagay kont mwen yo pa tap lan tout tete lang sa avèm paske pwòp esklav ata lan peyi sa lan neyokoloni dayiti sa ba yo dwa pou yo pran moun lan kòlèt ale avèk yo jan yo vle donk si y'avè kwakseswa su mwa lan sèt afè kwèm sin vle m pa tap devan yon kamera kounye pou map esplike nou ki sak te pase se kòmsa k sa fonksyone. Men byen sur la près an Ayiti makiye l etc. E m ap pwofite di tout moun ke mwen gen òdonans de non lye sou dosye sa a, paske m remake ke chak okazyon ki prezante, la près, ekrit, televize menm nèg an liy yo toujou a asire yo pou yo fè yo konprann ke m gon dosye dwòg, gon kes dwòg ouvè sou mwen. Non, s on kes ki fèmen e m gen dokiman de prèv de non lye mwen ke je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça,

Se pa kòm si m egri non plis non paske je repèt ankò si yon moun di m pa ka al amerik di sid la vre m malad paske an ayiti si yon nèg ou pa ka al miami al manje makdonal se kòm si se sida w genyen mwen menm sa m pa sa mwen menm pa konsa sa di ka fè etazini an écoute un je m'en beurre les fesses men jiska prezan se yon bagay ki komik anpil ke mwen menm ki pa gen ken rapò a bagay konsa les vrais acteurs de sa k te pase a epi nèg yo non yo pa janm site nan ken kote alò w panse ke jounalis ayisyen sa yo, nèg tèt anba yo, ta pral pran chans al site non Marc Antoine Accra dans une affaire de drogue? Kiyès? Kòman? Kijan? E sa me rapèl an 2020, le Président de la République, feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nou te nou 3 nan sal konferans lakay li an, an 2020. Li di m, Ki pwoblèm ou ak anbasad amerikèn? M di, Ekselans, m pa konnen non, m pa gen anyen ak nèg yo. Li di, A, e anbasadris la wi ki ki di m pou m wetire w kòm kòmandan DGPN. Yon awogans! Yon anbasad wi! Yon awogans! Wetire w kòm kòmandan, lè m, li di, lè m mande anbasadris la poukisa, o wi paske w enplike nan dwòg. e o prezidan Jovenel paske alepok 2020 deja misye te komanse wè valè m otou de li paske pa bliye lè m derape il ne me connaissait pas misye pran chans avè m kom jenn gason e m bay rezilta e m tap bay rezilta m pa bezwen ilistre travay mwen te pale pou mwen. Au prezidan de me dire ke li reponn anbasadesan li di l pa gen pwoblèm depi nou vin ak de pwèv a lapwi mwen menm anko kap arete l lonje l ba nou. Mwen menm ankò kap arete l map lonje l ba nou. 2020 aujourd'hui nous sommes en 2024 m sot fè 2 zan 8 mwa 2 zan 8 mwa fèmen dèyè bawo donk si efektivman yo te gen on bagay kont mwen yo tap pran m nan kòlèt yal avè m m arete mwa pèsonèlman m arete Flex ke Diye tap chèche most wanted m arete l il etè petèt 11 è di maten 7 è di swa msye gentan nan first class pou Miami. Men je dwa, je dwa osi ajoute ke m pa t ap chèche flèks pou DEA non. M pa vle ke nou met nan tèt nou ke m t ap travay pou les Américains, ok, lwen de la. Dayè, m pa gen anyen nan mond lan, pou ryen o mond, m pa gen anyen ki t ap fè m travay pou yo. E m. Lafè se ke m te gen enfòmasyon ke te gen yon moun ki nete pa polisye ki itilize linifòm de l'USGPN. Men m pral konn sa pa yon twazyèm pèsòn ki te rankontre Flex nan Caribbean Market. E de la l vin mete m okouran, li di m a ke gen yon ansyen polisye ke m konnen, bon se kèlken bokou pli aje ke mwa e ki te konn de twa moun nan lapolis nan alepòk paske Flex, je dwa vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le. prezidan Jean Bertrand Aristide, donk misye te konn Flex. E moun nan wè ki machin ke Flex monte ki etè yn kamyonèt de mark Ford si je ne me trompe pas epi l te banm nimewo plak la. Donk m te lage alèt lan lan inite m. E efektivman 2 ou 3 mwa plus tard e gras a vijilans ajan USGPN yo ki te lan on yon jalounman, paske yon jaloune toujou la, l'itinéraire du président, al tonbe par hasard sou Flex lan pikòp li k'ap achte yon sim card oubyen yon telefòn, je je ne me rappelle pas trop, ok, men li t'ap fè yon transaksyon sur le trottoir de de la Natcom a Pont-Morin, bon, de sa voiture étant, misye te just desann vit li epi l'ap pale, epi ajan an voye zye l' epi l' wè plak la, donk se te vrèman une pick-up de couleur blanche. Epi li voye li vire voye je li wè plak la epi menm kote an alert bay. Donk je voulais porter cette précision pou nou pa met nan tèt nou ke ke j'étais en train de bosser pour pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fè toujou konprann ke yo te kidnape l. Ok. Yo kidnape Senatè Guy Philippe vers ann di 11 è midi yo tou Dans la soirée first class pou Miami. Men mwen menm ki lan dwòg, ke nèg yo ap vosifere enpe patou, yo itilize l kòm zouti politik lè yo vle, paske yo sòti zèl kat sa nan de moman trè presi pou yo fè politik. Jiskaprezan m la, e m mete yo an defi. Kote m te pi vilnerab la, dezan ui mwa dèyè bawo, yo pa t ka pran m y al avè m.

Dayè, bò kay prezidan an se te yon teyat doperasyon ke l te ye. Map yon senp egzanp, le prezidan è pati trajikman dan la nwit di 6 o 7 jiyè, ou janm wè gen lwil sou wout Pelren ankò? Ou janm tande wòch ap tire sou wout Pelren ankò? Ou janm tande manifestasyon moun nan zòn nan? Menm moun nan zòn kay prezidan an, pou twa ka pyas yo te soulve kont prezidan de la Repiblik la.

An atandan ke li kite bon gre mal gre Palè Nasyonal, nou menm nan pèleren 5 jodi an, n ap fè yon mach pasifik, yon manifestasyon pasifik kote n ap desann, n ap travèse pou pèleren 5 pou nou remonte pèleren 5 pou nou di ke nou pa vle yon moun konsa. N ap fè l tou nou pèsona non grata andan pwòp pèleren 5 pou nou esprime klèman nou desolidarize nou konplètman de.
San konte, peyi lòk si 7 8 jiyè, 3 mwa lòk an fevriye, te gon epòk prezidan an se pou evite afwontman avèk byen sur pwòp pèp pwòp pèp pa l ki fè dèfwa l te konn menm aksepte pa desann nan biwo l nan palè nasyonal. Paske jan wout kanapevè lan te trese, te koupe eksetera, wout boudon, se te afwontman iminan l te ye.